Sa kap fèt fanatik mwen yo sa kap fèt jodi a mwen te fè yon ti vlog pou nou pandan m tap travay e anndan blabo estrella sadala espesyalman pou moun kap viv an repiblik dominikèn ki konnen sipèmakèt sa son bèl sipèmakèt li ye waw anfen anfen e mezanmi pa bliye pase banm yon love mezanmi pase abòne ansanm avèk chanèl Facebook mwen an pase abone ansanm avek chanel YouTube mwen an mezanmi jan nap gade la mezanmi pom yo vreman bel anndan an vreman bel fo ta di se anndan yon super mache ke ou ye telman bagay yo bel mezanmi paske nou konnen ke e dominiken pa dako pou filme yo eske ou konprann san ke ou pa mande eskiz se sak fe ou we m pa pran tout bagay yo byen jan nap gade la mezanmi gade gade sa se zoranj E mango, mango yo telman bel mezanmi gade gade gade gade gade gade bagay yo vreman bel vreman bel mezanmi e mwen te di konsa e pandan ke map travay nan lakou a e mwen te vin fon travay m di banm pase antre anndan an ok e poum fon ti bout video moutre nou koman anndan an bel mezanmi e. Mwen menm mwen mchita map achte nan supermelcad la frente epi anpil moun ap fè djòlè pou bò isi a yo di bò isi a vrèman vann bagay yo e yo pa vann yo chè ditou fòk mwen vin fè makèt anndan an la tou paske mpap fè djòlè di se achte mte vin achte e mpa nan voye moute ok mpa nan voye moute mpa nan ba nou manti pou map fè djòlè non mpa konsa e sepandan mte vin achte yon bagay Epi kounya la menm nan m di banm tou pran ti bout video pou nou men se pa maket vrèman vre ke m te vin fè mezanmi jan nap gade la mezanmi anndan an vrèman bèl bagay yo vrèman bèl bagay yo pwòp bagay yo fre fwi yo vrèman fre mezanmi yo bay anvi manje ok a se anndan map vizite la konsa se anndan an ok map vizite anndan an la jan nap gade la. E se konsa ke mwen te chwazi fè ti bout videyo a pou nou, fè ti bout vlog la pou nou mezanmi ok. La sa m tal gade la, la m tal gade kremas, gon seri de kremas m pa konn ki koulè kremas sa yo mezanmi. E gen bon kremas ladan yo tou men gen yon lòt sa n ap gade ki make. Derulo a mezanmi kremas sa m pa konn koulèl kremas sa li glise li pa bon menm ok epi m pa bwè m pa bwè m pa bwè kremas dominiken vrèman vre m pa bwè kremas dominiken vrèman vre mwen menm e m pa fè sa paske m pa tèlman m pa tèlman renmen yo sa a m te pase gade chuleta yo m te pase wè pri yo vrèman vre. Eske pri yo diferamman ansanm avèk lòt sipè lòt sipè makèt yo ok te pase gade pri yo la a la a se zizye poul ou jwenn poul ou jwenn poul ki tou prepare. Se senpman ale mete nan chodyè w. Se sa yo di. Men mwen menm m pa t ap janm manje l konsa vrèman vre. Ok. Fòk mwen te, fòk mwen te resizonnen poul mwen kòrèkteman. E m pa tèlman fè dominiken konfyans ak san pou san. Nan fason ke yo lave, nan fason ke yo lave vyann yo. Ok.

E se an Ayiti yon pakèt bagay liks eske nou konprann? Se an Ayiti ke se makèt se pou gran nèg, se pou milyonè makèt fèt eske nou konprann? Se an Ayiti ke makèt se pou gran nèg, makèt se an dola eske nou konprann? Men pa bò isit an Repiblik Dominikèn non, nenpòt moun ka rantre anndan makèt eske ou konprann wal achte, mph. La m tap gade yon seri de filet pwason eh bon bagay bagay yo baw bagay yo diw achte achte achte achte achte nap gade pwason la mezanmi pwason eske nou konprann nap gade pwason yo la. Pwason yo kokobe nan glas, yo rèd tankou ke makak. Mezanmi mezanmi pa bliye pase banm love la mezanmi, pa bliye pase banm yon grenn abòne ou menm kap gade video sa mezanmi, banm yon grenn abòne ankouraje mwen mezanmi ankouraje mwen, ankouraje mwen ok ede mwen, banm yon grenn abòne banm yon grenn like eske nou konprann se vrèman enpòtan se vrèman enpòtan mezanmi. Banm yon grenn abone mezanmi ok abone ansanm avèk chanèl youtube mwen an abone ansanm avèk chanèl facebook mwen an mezanmi lam tal gade pòmdetè yo mezanmi eske nou konprann tal gade pòmdetè yo la mezanmi la yo se zo pye kochon e pou moun ki bezwen fè bon ragou bon bagay se nou konprann zo pye kochon yo se nou konprann. Zo pye bèf humm zo pye kochon zo pye bèf bagay yo bagay yo pa tèlman chè vrèman vre jan map gade bagay yo la yo pa tèlman chè vrèman vre jan ke moun yo te di yo a wi mkwè la mte ale mte ale mwen te ale Rete bò kote ki gen pòmdetè yo, èske nou konprann? Mennen gwo chasè pòmdetè, ti piti, ou pran mezi lajan ou. Se pa tankou Ayiti se liks, se pou gran nèg sèlman non. Isi nenpòt moun ka antre nan sipemakèt.